Espri bò manman bò papa, espri satanik, ale ba gran chemen, nou menm ki gen tout pouvwa, nou mache lwen kote nou pa dwe ale nale. Mwen konnen nou bezwen san pou nou bwè. N ap mache lwen e n ap chache kote nou jwenn. Nou jwenn granmoun pran, nou jwenn timoun pran. Paske m konnen nou bezwen san pou nou bwè. Zòn sa a, se mwen ki rekòmande l e m konnen nou pral chache vodou mwen. M bezwen de sèvitè pou t ede m nan konba a, pou travay la mache. E m bezwen mete youn nan chak katye pou yo ka gen kontwòl tibebe yo. Paske tibebe sa yo nou bezwen yo pou nou fè yo tounen demon. Mete ranfò e fòk nou vini avèk ranfò pou mwen. Ranfò m bezwen.

Sa yo jwenn pou yo pot ba ou. Mwen menm, m ap pran lari.
M konnen nou gentan ap mande kibò feyton sa ap ye. Ebyen feyton sa pap lòt kote sou chanèl Donlove Production an. Ou menm ki potko abòne ansanm avèk chanèl sa, kouri prese prese al abòne ansanm avèk chanèl la pou pa rate okenn epizòd ki gen pou lage yo. Sonje non an wi, se Donlove Production. Don love production ale kounya al abone ansanm avek chanel sa. Bonjou bonswa tout fanatik mwen yo kòman nou ye m swete nou tout anfòm nou tout deja wèl deja nou gintan wè se Maline aktris pa nou an yon sèl bagay map di nou fanatik mwen yo Nou ankouraje m nan travay la pou nou ka rive pi lwen nan sa nap fè a. Yon sèl bagay nou pa ede m pataje videyo yo, nou pa ede m kòmante, epi nou pa kite yon like. M pa renmen fòk nou ankouraje travay la pou nou kab rive pi lwen nan sa nap fè a se nou k pou ankouraje m pou m pote video pou nou. Nou gntan konnen san fanatik pap gen aktris san fanatik tou pap gen atis nou fòk nou ankourajem nan travay map fè a pou nou toujou jwenn video yo poum toujou pote video yo pou nou chak lè nou bezwen nan fòk nou edem pataje video yo mezanmi edem fè sa silvouplè. Se istwa yon jèn fi, manman n te mouri. Papa l te arive pran yon lòt fi, ebyn se la mizè jèn fi sa ta pral kòmanse.
A ki moun wap pale la?
Malgre li tap fè ti dam nan pase tout mizè sa yo, manman ti dam nan te toujou yon gwo sipò pou li. Abòne ansanm avèk chanèl la pou pa rate okenn lòt videyo nou yo.

Kèt mesye. Konsa vre yo kidnap Angelina nan menm vre mesye ah kisa m pral fè mesye. Bann kisa m pral fè menm nan moman an non. E fò ke m ta jwenn Angelina. M pral sòti wi. Fò m sòti pou m konn kòman Angelina ap fè kredi oh. M pa konn kote yon vye bòkò sal pral vini. Li rale manchèt sou mwen. Li di m kouri m pa vle kouri li rale manchèt pou l rache l. M pa ka konprann. M pa ka konprann. E fò ke m sòti. Fanm dam nan depi avan yè m pa wè l. M parèt lakay la la pou m wè ki sa l pral di. Pase. Lè m ap di Angelina m pral achte rad pou li, pa gen moun ki tande. E sèlman k Angelina k vini nou chita la, n ap pale. Kounya la, yo kidnape m. M pa ka.

Bon manmi kòman ou ye menm kòman ou ye sa fè lontan ke map chèche w m wè w vrèman prese ki bò ou prale la ou ka ban mwen ti tan silvouplè. Ah ou konnen m map prale ou konnen depi maten m kite ti kasayòl nan kay la m prale wè ou konnen yon ti nèg dezòd. An palan de sa pitit mwen koman w ye menm pitit gason m.
Haay pa gen bon non manmi pa gen bon non monchè nap sibi yon bagay la ou konnen depiw manman w mouri ou pa gen manman se yon mizè wap pase M gen ti sèm nan ah li pa nan bon menm avèk move bèlmè sa move bèlmè sa tèlman ap maltretel ap fèl pase mizè kòm ou menm m konnen ou menm se yon bon moun ou ye nan zòn nan m te di fòm jwenn ou sa vle di pou pote yon konsèy ban nou men konsèy la se pa kòmsi yon konsèy konsa konsa son konsèy de jistis de revanj poul ta ye. Paske sim kite ti sèm nan la konsa bèlmè ap fin tiyem.
Don love pitit gasonm ou konn sa map diw lontan sa mte anvi poum ta rive sou bèlmè a rezon ki fèm poko ale m poko jwenn tan men m pral kotel kanmenm poum konnen poukisa lap fè pitit la pase tout mizè sa yo.
Sa ou poko jwenn nan genlè se Bondye k pa vlew ale paske mwen menm lèw te vin aprann mwen nouvèl sa ke ti sèm nan ap pase mizè paske depi lè manmanm mouri an m te kitel lakay yon matant mwen m te eseye tou m di m pap pran koze moun m ale. Piano menm fwe mesye chè Bondye fè humm se se Lwa yo te gentan fèm pran ti dam nan sim pat pran ti dam nan la gade m tap pèdi tout bagay nèt mesye gad kòman kafem koule a Manou mesye oh mesye men pou sam konnen k gen la gade si pral pase mezi. Mwen mò an nèt sou Tifi a nèt pase mwen pap kite l viv menm se tchwe map tchwe l nèt nèt nèt menm mwen bòkò pou l fè kisa map tchwe l nèt nèt nèt nèt m pa gen pitye pou li menm ankò menm menm menm m pa gen pitye menm e map tchwe l pa bezwen pè salye poto wòch salye gwo wòch salye kòk vè yo menm senpleman m konnen ki la pou moun di map map pran yo pa bezwen pè map pran yo mwen kap pran mwen menm menm m pwal tchwe ti dam sa gade anba chaplèt bon lanmò nèt la nap fè chaplèt pa pwal gen pitye se tchwe map tchwe l nèt.

An chache yo mennen ban mwen An chache yo mennen ban mwen Se vye granmoun m ye m pa ka travay ankò An chache yo mennen ban mwen nan demanbre An de la hein

Kounye a, m tou mete l nan bò li vole. An nou jwe. Sa nou pral jwe la? An nou jwe roulèt?
O o. Ou fò m nan. Vòlè baton m konnen m pran lekòl. M ap fout tire tout nan mouda w jodi a. M pa konnen, m pa konnen ki anmèkde w te anmèkde mouda w. Ki anmèkde w te anmèkde mouda w.

Nan valè moun kap pase la e sèl mwen menm ou wè pou mande li ouvri? Non, pandan se tan kem kanpe la, li ka se ou m chwazi mande limit lan, m pa mande lòt moun limit lan, m pa konn si sa pap deranje ou men m panse ke ou se yon imen, m panse ke sa pap deranje ou, ou ka fèm kado limit lan. Nimewo mwen bezwen ou byen mini, silvouplè. Bon misye, si m te bezwen nimewo ou m tap annik rive sou ou, m tap mande ou nimewo, konprann? An palan de sa, m pap ba w manti, si m gen nimewo sa pap deranje ou.
Premye la wè nimewo an m pap ka ba ou l non menn, m tèlman gen pwoblèm la, m pap ka bay moun nimewo m, m pa ka nan pale anpil, m pap ka di. Bebe, m pap ba w manti, ou wè pandan si te kanpe an fas mwen, sa pa t ap deranje m si w te sòf sou ranje m nan cheri. Ou pa tande sa m di w la, m di w m gen pwoblèm, ou pa menm mande ki pwoblèm m genyen tout sa. An palan de sa, ki pwoblèm ou genyen? A?

Trè long li tris wi men m pap ka baw istwa sa a kanpe la.
M vle pou nou bal anpil fòs e mete fòs sou li pou l atake moun yo rèd paske m pran zonbi a m konnen travay la rap isi e m konnen yap atake m e yap vin avè m paske m konnen m gon mèt map sèvi e m konnen m sòti nan yon bitasyon tout sa ki pa kwè koumanse fè yo kwè e zonbi a tou M vle pou nou ankonpanye l, mete fòs sou li. Mete fòs sou li pou zonbi a koumanse atake yo. Pou zonbi a fwape yo. Pou zonbi a fè yo konnen li gen yon moun ki dèyè l. Li gen yon manman ki dèyè l. E mèt zonbi a, m vle pou w parèt pou entèpele anpe espri pou nou ka konbat.
Jesús manman manman papa mne kite nou konnya nan problem yo paske nou nan problem ki pa piti mbezwen nou konnya espri yo nou vini konnya paskem konnen se nou menm ki kòmande san nou menm Nou pa ka san anyen, fòk nou envite nou pou nou pale ansanm avèk nou nan nou nan tout sa nap fè. Nou nan batay ki pa piti, nou bezwen nou kounye a la, mache prese prese pou nou fè travay la piti paske nou nan konba ki pa piti pou nou ka ede nou nan batay la. Kounye a map tann nou. Banm di w, banm di w.

Ou fo granmoun sa rekonèt li ou pa rekonèt li li renmen ap odia moun anpil wi wè mwen sa m di non pa fè sa li fèl wi m konnen e pa renmn li ye pou fofo poul fè bagay la humm m pa renmn jan granmoun sa ye la m pa renmn kijan li ye oh m bagay wi se la m vin la ap bat wi. Lèm rive. Dam nan byen akeyi m, m konn se yon bagay serye. Li ban mwen manje se lè m gade manje a sot tonbe. Lè manje a sot tonbe m t ap bay tèt mwen pwoblèm, epi se zonbi manman m ki vin di m konsa si m te manje manje a m t ap mouri. Sa w di m Doune Love? Ayy lavi, lavi, lavi. Non, gen lè fò m al wè li, fò m ale rapid kot bèlmè a.
Non, e si w ale tou m pa kwè w ap jwenn, pa kwè w ap jwenn li la non. Paske, kounya l vin pa chita lakay. Kounya se tout tan l ap mache. M pa konnen sa l ap regle ak sa l p ap regle. E sèlman Bondye ki konnen. Men mwen, fò m jwenn jistis pou ti sè m nan. Fò m jwenn jistis. E jistis m ap chèche a, m ap chèche l ni pou manman m ni pou ti sè m nan. Paske m vin wè kòmsi manman m te mouri pa yon konplo.
Natirèl, si bagay yo vin konsa, sa sanble, enben, m p ap kapab ale jodi a non. Men. Manmi m pa baw konsèy pou ale menm menm si ahh.
Don love mwen m prale don love gade don love mwen menm m prale paske si yon fanm ou pou yon gason a 2 timoun pitit yo se ke pitit ou pitit ou l ye ou paka ap maltrete timoun yo.

Olye kem gen plizyè mennaj sim wèm paka viv ansanm avèl m rete kem bal vag m pwan lòt men apre l fè plizyè mennaj la non sa pa nan sans mwen. Men jiska prezan m pa di w fè plezi non m pa di w sa wi bon m te di w sa m renmen w anpil m apresye w anpil oh yeah m apresye w anpil yon sèl fwa w wèm nan m apresye w anpil depi lèm wè w la yon sèl fwa w te wèm ou gentan renmen m oh.

Bel film waww m renmen w. Pou nou met baron. Met kafou papa. Ou konnen kafou depi ou pa bay se yon se pa yon. Pwese pwese pwese.
Rele rapid. Mwen bezwen se pou yo sa plat.

Mèt ki konnen m nan konba yo. Zonbi sa, jodi a la, m ap voye zonbi sa pran lari. Depi se moun ki soti pou fè fanmi zonbi sa mal, se pou zonbi sa koumanse kale yo, bat yo, kase kou yo. Depi se moun ki nan antouray fanmi zonbi sa, se pou zonbi a koumanse kale yo, kraze yo. Pou zonbi a fè konnen, pou l fè konnen moun ki ap boulvèse pitit li yo.

Pou konn kiyès ki baw maladi sa. Paske lè w ret ansanm avè yon sèl nèg la. Ou wè lè w se fanm, depi ou te mèt lèd, ou te mèt nenpòt jan, depi ou fè respè tèt ou, menm pousyè nan pye w gen valè. Ou konn sa? Anhan, e sa k fè mwen menm m fè respè tèt mwen. M konnen m pa bèl fanm, m konnen m pa byen kanpe, m konnen m pa wo, m konnen m pa gen oken anyen nan lavi m, men. Ou ka toujou di l, ou ka toujou di l, men mwen, sa ka rive m kwè, men m pa kwè a sanpousan vre.

Fedwil. Ok. Ansan. Mèsi. Male.
Kèt mèsi. Ti fòm nan bya byen mache, byen kanpe. Bèl ti tèt bouda. Fòm gen kant menm. Evè jan. Fòm posede li.
Zonbi a, m voye zonbi a ale. Depi se moun li jwenn ki nan antouraj bèlmè a, depi se moun k ap fè fanmi sa mal, e pou l kase kou tout, pou l bat yo, maltrete yo, epi n ap tann kounye a rezilta a. E bèlmè a, li sipoze ta fwape bèlmè a fò, e ni bòkò a li sipoze ta fè. Se kounye a m wè travay l ap mache manbo. Se kounye a m konprann travay mwen, m wè poukisa n ap depanse, paske m pa vle wè yo ankò m fòk nou fin ansanm avèk yo. Depi se lakay mwen ou rive tout pwoblèm rezoud. Kounya la a nap tann rezilta e zonbi ap fwape yo e lap kase kou yo. M kòmanse wè travay la m kontan. M kontan sa. Pa gen pwoblèm avèk sa. Nap toujou fwape e nou poko fini nap fwape pi di. Bon bagay la tèt mwen fèm mal.

Mwen brezil pral mande dominiken padon avan mwen dakò. Tande a manmi. Son moun ki ka fè w moute le syèl pa do wi. Si w al lakay li la a, li ka fè w tout mal ki egziste wi. M pa pè l.
Dondo pa janm kwè moun ka fè w mal toujou met Bondye devan tande mwen map met Bondye devan Dondo mwen pral kote bèlmè a ebyen m pap ka rete anpil non paske ou konnen m kite ti kasayanl lè w gade m ka jwenn li nan lari a. Anben ale ale non manmi ale. Mesi an malgre m di manmi an tout sa malgre m dil tout sa. Li dim fòl ale Ave bondye M konnen tout moun kap chèche byen bondye toujou la ansanm avèk yo malgre kounya m wè lanmò se moun ki pa ki pap fè mal se moun sa yo li vle pran moun kap fè mal yo m wèl fèl ke bondye pwoteje w manmi paske m konnen demè sa pap fini bon konsa.